Kòman nou ye? Ayiti refè l ankò! Seleksyon nasyonal U 17 lan jwenn kalifikasyon l pou koup du mond, pou faz final koup du mond dè mwen 17 an. Donk timoun ki gen pi piti pase 17 lane. Pral gon mondyal nan fen ane sa, l ta dwe fèt vè zòn novanb yo nan peyi Qatar. Faz final koup du mond eben Ayiti ap la Ayiti ap la Tankou jan nou sot fèl o nivo senyò o nivo gwo ekip lan Ayiti te jwenn kalifikasyon nou sonje sou Kosta Rika sou Onduras epi sou Nikaragwa 2 peyi de Lamerik Santral eben ekip u 17 lan sot jwenn kalifikasyonl tou gras a on viktwa 2 a 1 2 a 1 sou ekip Gwatemala lakay Gwatemala. Se te yon match desizif paske 2 ekip sa yo te gen menm kantite pwen avan twazyèm e dènyè jounen an. Ayiti te genyen 6 pwen sou 6, Gwatemala te gen 6 pwen sou 6. Gwatemala te gen avantaj sou nou paske l te gen yon pi bon diferans gòl, dan la mezi ou sou 2 premyè jounen yo li te lejèman fè mye ke nou. Yo te bat Antigwa 2 zewo e bat Grenad 7 zewo, sa ki vle di yo te gen plis 9 kòm diferans gòl, alòske nou menm nou te genyen 2 match nou yo, 5 1 kont Grenad e 4 zewo kont Antigwa. Donk Ayiti te gen plis 8 li menm. Donk, te gen yon gòl de diferans nan diferans gòl lan ki te bay Gwatemala donk avantaj lan sou nou. E avantaj sa a, avan la dènyè joune, li toujou vle di ke match nul bon pou ekip ki premye a. Nan ka sa a, match nul t ap bon pou ekip Gwatemala a. Men seleksyon nasyonal lan, Li bat match li ok e 2 a 1 Ayiti donk kalifye pou koup di mond sa a Gwatemala a domisil ap kriye e paske yo te rive tou pre men yo pa atenn objektif la fòm di nou ke seleksyon an fè donk 3 match 3 viktwa li kalifye match sa mwen tap gade l talè a la. Se yon seleksyon nasyonal ki merite viktwa l, menm lòske se te yon match globalman ekilibre, kote Gwatemala te gen chans li an premyè peryòd, te gen chans li nan dezyèm mitan tou. Menm panse seleksyon nasyonal lan tou te gen kèlke okazyon danjrez ke l te kapab konvèti egalman. Nou te ouvri skò nan match lan bèl bonè depi nan setyèm minit de je sou yon koufran de Miguel Joseph. epi on kout tèt de Sonson Jean Baptiste ki te pèmèt seleksyon nasyonal lan mennen 1 a 0. E m te renmen demakaj Sonson sou gòl sa a, jan misye demake l chache, m ta ka di chut, pwen de chut balon an, epi misye fè kout tèt lan ki te fini nan filè gòlkipè ekip Gwatemala a. Ayiti donk mennen 1 a 0 setyèm minit de je, nan onzyèm minit lan swa. 4 minit sèlman apre ouvèti skò ayisyen an, enben, Gwatemala pral egalize. Gwatemala pral make sou yon kout tèt tou de Arana. 2 gòl yo yon ti jan sanble, sof ke pa Ayiti a fèt apati don kou fran sou bò goch Ayiti a, e pa Gwatemala a fèt li menm apati de yon aksyon sou bò dwat la. Men se 2 kout tèt anndan sifas de reparasyon an ki mennen 2 premye gòl yo. Gòl Gwatemala a se Arana ki fè l, misye te pou kò l anndan sifas de reparasyon an, te gen yon fot de mankaj sou aksyon sa a. 1 a 1, onzyèm minit de je. Premyè mitan an te kontinye rete yon premyè mitan trè anime kote nan venndezyèm minit de je Ayiti pral make yon dezyèm gòl nan match lan pa Dalcé, yon gwo chout ke misye fè. Aprè yon balon kote Exillas Manvenly, misye rate yon kontwòl anndan sifas de reparasyon an, epi kontwòl rate sa a vin fè boul la al jwenn Dalcé. Dalcé te nan zòn nan, misye mete yon manman chout anndan sifas de reparasyon an, gòl pou Ayiti ki te mennen 2 a 1 a se moman. Seleksyon an mennen 2 a 1, dezyèm mitan an jwe avèk yon seleksyon nasyonal ki te M ta ka di an kontwòl, li pa t janm depase vrèman pa lèzevenman, se pa kòmsi Gwatemala te mete n chita pou n jwe, malgre Gwatemala te efektivman wose le ton, Los Chapines, se konsa yo siwnome yo, yo te wose le ton, yo peze efektivman, men ekip ayisyèn nan pa t bare, e m twouve ke se youn nan bagay Covski fè ki te merite soulinye, gen de antrenè ki ta gen dwa di tèt li ke a la on est à 45 minutes D'une kalifikasyon pou la koup du mond, nou pap pran risk. Nap koule beton an, epi nap kite yo vini, nap kontratake. Seleksyon nasyonal la pat vrèman nan fòma sa, mpa twouve ke se te yon blòk ba veritableman. Yo te prudan, se sèten, men yo te atake tou dèfwa. M twouve menm jiske nan fen match lan dèfwa yo te menm atake parèt pran atake twòp tou. Men bon, yo pa konsede gran choz kòm okazyon, yo finalman akwoche, yo kenbe rezilta 2 a 1 ke yo te fè nan premye mitan an. Seleksyon an donk genyen match sa a malgre 8 minit de tan adisyonèl ke abit la te bay. Enben, ti mesye yo kenbe, yo finalman bat Gwatemala. Lakay Gwatemala, sa ki bay Ayiti donk yon kalifikasyon kòm premye nan poul sa a. Fò m di nou ke koup di mond sa a, li fèt nan pratikman menm fòma a gwo koup di mond lan, 48 ekip pral patisipe nan mondyal U 17 sa a k ap fèt nan fen ane 2026 lan e konkakaf lan bay 8 ekip. Concacaf lan bay 8 ekip nan 48 la. Fòk mwen note pou nou ke se te, kòman li te fèt, te gen 8 gwoup kote chak lidè de gwoup yo kalifye. M kapab di nou pa egzanp nan gwoup A, lidè de gwoup lan se Meksik, nan gwoup B an, se Panama ki fini an tèt a 9 sou 9, kalifye, nan gwoup C an gwoup pa nou an Ayiti kalifye sou Gwatemala nou fè 9 sou 9, nan gwoup D an se Kosta Rika ki pase, Kosta Rika kalifye sou Pwèto Riko, nan gwoup E an se Etazini ki fè 7 pwen sou 9, Sendomeng fè 7 sou 9 tou men avèk yon Gòl diferans favorab pou Lèzetazini ki pase. Nan gwoup F lan ki poko fin jwe, genyen Kiba ki aktyèlman an tèt epi genyen Jamayik ki an tèt nan gwoup G a. Donk chak ekip ki an tèt yo k ap fini poul la a la premyè plas, yo tou kalifye dirèkteman pou faz final koup di mond lan. Se konsa seleksyon nasyonal lan a 9 sou 9 sa a kalifye dirèk pou faz final mondyal U 17 lan. Kalifikasyon pou koup du mond, talè a m sot li yon kòmantè yon fanatik ki di ke kèt bay kalifye pou koup du mond sa nou kòmanse abitye avèl twòp alò byen evidamman nou tout kalifye pou gwo koup du mond lan ekip u 17 sa te kalifye deja pou dènye koup du mond lan la koup du mond dè mwen 17 an se se devni ta ka di yon abitid pou Ayiti nou te jwel an 2007 se te premye fwa Ayiti te jwe yon koup du mond dè mwen 17 an An 2007, jenerasyon Gemsly Junior Joseph, Blan Solo, Herold Junior Charles te nan ekip sa a tou. Nou jwe l an 2019 o Brezil, si n ap sonje byen, epi nou te la nan 2025 lan la a, tou resamman. Donk, li pral refèt ankò an 2026, nan fen 2026 lan, e Ayiti kalifye ankò. Donk, back to back, nou kalifye 2 fwa dsuit pou koup di mond de mwens 17 an an, m ta ka di nan U-17 lan, nou gen sekrè a pou nou jwe koup di mond lan, rejwe l, rejwe l. Bon, kounye a la a, Fòk genyen yon defi pou nou plase tou pou nou di tèt nou, fòk nou kapab lè nou rive nan premye tou a pou nou kite tras nan premye tou a. Sa vle di pou nou ka bat match nan premye tou a, pou nou fè gòl, pou nou domine kèk match, pou nou mete, ta ka di, anprent nou sou konpetisyon an tou. Pa fòseman pou al chanpyon, men fòk nou prezan e fè moun yo wè ke Ayiti la e byen reprezante. Epi apre, bon, pral vin genyen ekipe U-20 an. ki gen eliminatwa k pral vini la tou. E sa a se gwo defi a paske Ayiti poko janm jwe yon faz final de koup di mond de mwen de 20 tan. Ok, donk defi sa a l ap rive. Mwen wè ke sele federasyon ayisyen de foutbòl anonse ke yo pran yon antrenè kiben pou vin dirije ekip sa a. Yon antrenè kiben ki te kalifye Kiba deja pou yon faz final de koup di mond de mwen de 20 tan. M panse se e sou papye se yon bon chwa ann atandan ke sa al konfime sou teren. Donk vwala. E. Mondyal U 20 an, se gwo defi a pou Ayiti apre kalifikasyon l pou gwo koup dimond lan, kalifikasyon l back to back nan koup dimond de mwens 17 an. Vwala donk Ayiti ki ap viv m ta ka di de bo jou sè dènyè zane. Ann raple deja k an 2023 nou te jwe faz final koup dimond senyò lakay medam yo. Donk 2023, 2026, e se 2025 tou, ane pase avèk kalifikasyon gwo ekip lan, se de zane ekstrèmman enpòtan nan istwa foutbòl ayisyen an, m pa menm anvi di istwa resant paske

e fanatik kap sipòte de lwen tout moun epi evidaman chapo a Kobs Kisenvil ki reyisi pari a m sonje lè misye tap bay premye entèvyou l a FHF Media misye te di klè ke objektif la pa lòt bagay ke refè l ankò se sa objektif la ke misye te di dèl depar

Grenadye alaso, nou refèl ankò!